Lè blan yo deside ede nou. Toutan e sa lap ye. E jan yo ye la a.
Lè blan yo deside ede nou. Donk sa vle di ke pou kont pou kounya yo poko sou sa. Donk sa vle di ke kòm yo poko sou sa ou wè nou gen 5 an la nou gen 5 an konsa. Si nou fè 2 zan ankò yo poko sou sa nap fè 2 zan menm jan. Nap fè 2 zan menm jan. Pase moun ki la yo paka ban nou sekirite. E sèjousi m wè nou pa yo pa pale twòp de chanje chèf polis. Se prèske nou prèske pa wè kiyès ankò pou nou ranplase. Paske tout moun nou te konn ap di si yo mete yo yo yo pase. Yo pase la.
Tout nèt te gen bon bon. Donk se sa pou moun yo konprann. Tout moun nou te konn ap di si se yo ki te nan tèt polis la tap gen sekirite tout moun sa yo pase. Mayo Adrien Sol la, Paul Antoine Bien-Aimé la, Vladimir Paraison la, Norine Ramos sot pase la. Yo pase la. E Luc Mandelli, m sonje lè l te di m kote kafou l rete. Li menm li pa gen pou l kouri pou bandi. E lè sa mwen mande l, e kafou l soti, li di men kafou l soti li pase sou wout bisantnè. Sa e an 2020, 2021, li pase sou wout bisantnè, 2022, li al lakay li. E lè sa l nan vin fè yon emisyon nan galile pou l eksplike ke yo ka atenn bandi yo. E pi. M kwè li te sou Elbe, te genyen yon operasyon ki te mennen Kwadèboukè. Misye rele m pou l di m, èske m pa wè bagay yo? M di misye, kisa? Li di m, Elbe mennen operasyon. M di l, èske moun Kwadèboukè yo tounen? Li di m, Mako, yo poko tounen. M di l, Anben vwala, e lè moun yo tounen pou w rele m? M di l, Ou wè nenpòt lè moun yo tounen? Nenpòt lè ou wè operasyon an fin fèt, tout moun tounen Kwadèboukè, lakay yo, y ap fè aktivite yo, ou mèt rele m. E m se nèg ki onèt, m ap di w, monchè, ekskize m. Komisè, Ekskize m, minis, ou te gen rezon e mwen ki te gen tò. Men, Lucmane te di l pa t ap kouri. Men Lucmane pa t Kafou ankò. Lucmane prèsk, m pa konn si l antre Ayiti. Dènye fwa m pale avè l, li nan peyi etranje. Se nan peyi etranje Lucmane Delille ye. Sa vle di ke jodi a si nou bezwen l vin ba yon kout men e rantre l ap rantre. Pa konn si l nan ti pyès oubyen si l gen rezidans. Wi, Lickmann Delly l ale. Li pa la.
Sa ale l ale. Paske Kafou l te rete. Donk, tout moun nou te panse ki te ka ban nou sekirite yo nou prèske eseye tout. Nou prèske eseye tout. E sa k fè eleksyon k pral gen la yo son eleksyon Twal de fon eleksyon sa a, diskou de fon an pral sou sekirite.
E mwen menm m pral byen renmen tande kandida nou pral genyen yo kisa yo pral di nou y ap fè pou yo retabli sekirite a. A, se la pwoblèm nan pral poze. Chak nèg ap di yon pawòl. Wi, mwen se sa m ap tann. Se sa m ap tann. Men lòt pwoblèm ki gen ankò, si nou rive òganize eleksyon nan kontèks ke nou ye la, moun ki pral prezidan an, si l pa papa gang yo, l ap tonton yo, si l pa tonton yo, l ap bòpè yo.
Pa gen moun, nan kontèks nou ye la, si yo pa retabli sekirite, pa gen yon moun la k pral eli. Prezidan oubyen senatè nan lwest, depite nan lwest. San yo pa bay benedisyon. San ke ou pa tonton gang yo, ou pa bòpè yo, ou pa kouzen yo. E tout moun ki pral kandida yo koumanse ap reflechi ki jan yo pral fè kanpay yon seri de kote. Men an verite yo prale paske y ap jwenn alyans ak gang yo. Paske sa pou nou konprann se ke nou poko ap gen sekirite. E sekirite a Alix pa ka bay li. Nasyon Zini retisan pou voye fòs la Paske depi sou Jovenel Moïse yo te di nou poukisa nou pa achte lapè olye n achte zam. Pa janm bliye sa Nasyonzini te di nou. Poukisa Ayiti pa achte lapè olye l achte zam. Antre lè 2, se lapè a koute mwen chè ou lagè a? Hein?
Lapè koute mwen chè ke lagè a? Monchè, genlè lapè a koute mwen chè.
Oubyen Nasyonzini Pa antre nan lojik lagè a. Pou lè ti peyi. Donk kounya non men pa bliye e pa pou lè ti peyi. Nasyonzini nan ti peyi yo l toujou ye wi. Enben Etazini ap fè lagè. Non men nan ti peyi yo l toujou ye. Paske lòt peyi yo gen kapasite yo gen lame yo, yo gen lapolis yo, yo gen fòs yo. Si tout fwa yon moun atake yo. Ou wè sa m di w la? Ou panse Etazini bezwen Nasyonzini la a li menm? Li pa bezwen Nasyonzini. Ou panse Poutin bezwen Nasyonzini? Poutin pa bezwen Nasyonzini. Se ti peyi yo k bezwen bagay sa yo. Pase gwo peyi yo asire yo. Ou pa wè konbyen fòs Nasyonzini nou pran la a nan 40 dènye ane sa yo? Men Dominikani èske w wè gen Nasyonzini? Non. Paske yo menm yo gen lame, yo gen lapolis. E nan zòn nou an se nou k pa gen moun sa yo, se nou k gen tout sa yo. Bon wè Venezuela malgre tout pwoblèm li genyen an, ou tande gen Nasyon Zini la? Wè.
Paske yo tou pran desizyon an dirèk. Yo pran desizyon an dirèk epi gen lame o Venezuela. Men an Ayiti, nou pa gen okenn fòs. Nou pa gen okenn fòs. Donk sa vle di ke, jan w mande m nan, etranje yo kilè, kilè y ap vini? M pa konnen. Kilè n ap gen sekirite a? Lè etranje yo deside. Men kilè y ap deside? Nou pa konnen. Yon nan bagay pou n konprann, si premye minis lan. E se sa k fè premye minis lan pa ka gen yon repons egzat pou l bay kèlkeswa moun nan. Si l di yo nan wout, sa vle di sekirite a nan wout.
Bon yo di yap voye yo.
Se konplike antouka. Nan wout lan yon ti jan pa klè. E nan wout e nan wout pou. Paske sa ta vle di li pa depann de li wi. Hein? Oubyen swa sa ta vle di li pa depann de li oubyen li fè tout sa li te gen pou fè. Men li pa depann de li.
Se li gen li gen dwa kòm otorite pa ka di sa. Men li pa depann de li. Eske li pa depann de li.
Kiyès li pa depann de li a?
Men se le chèf di CSPN. Se l ayisyen, se nimewo 1. Se le premye minis. Sa e sa k ekri.
Dapre sa k ekri, Leta Leta gen monopòl vyolans lejitim avèk fiskalite. Sa vle di ke Leta kapab apati de ame ke l genyen, ou wè sa m di w la, kontwole teritwa l. fè lòd li vle pase sou tèritwa a, Leta kapab deside dè taks nan on domèn oubyen on lòt, egzije moun yo peye l pou yo fè sa yo vle a. E sa k rele monopòl ke Leta gen an. Men, Leta ayisyen depi, depi ki lè la? Depi kèlke tan, depi on bon nonb de tan, Leta ayisyen pa gen kontwòl sa yo. E Jodi a nou plis pèdi kontwòl la. Men se yon kontwòl nou pèdi depi apre Divalye. Paske depi apre Divalye, Ayiti, leta pa gen kontwòl peyi a. Donk leta pa gen kontwòl vyolans lejitim an Ayiti. Leta pa gen kontwòl fiskalite nan peyi Dayiti. Alò ke, Soso Langa eksplike l byen ke Leta gen sa yo. Wi.
Atribisyon. Se de eleman ki karakterize Leta. Ya. Se de bagay eksklizif a Leta. Men, depi apre Duvalier yo, sa n ap di a la, Leta pèdi l. Ou konprann? Sa n ap di a, Leta pèdi l depi apre moun sa yo. Si byen ke, si byen ke sa a 20 tan. Sa m pral di la gen 20 tan depi l pase. An 2006, lè René Préval prezidan pou dezyèm manda, misye vin a yon kanpay ke l rele restore lotorite de leta. Donk sa vle di ke si Préval te vini pou l restore lotorite de leta, se ke lotorite de leta te egare kelke pa. Wè, wè. 2006 wi. Wè. Nou an 2026. Sa vle di ke sa map di la gen 20 tan. Donk sa vle di ke jodi a nou pèdi kontwòl la nèt. Tamen reprann leta. E. Ou ta vle di ou byen ap chèche leta. Men m panse se sa k fè Jouthe te di leta n'existe pas. Wè wala, leta pa egziste.
E mesye k mouri a, mesye yo t asasinen anvan Jovenel la, Mèt Dorval, misye te di sa tou. Wè.
Le peyi nè ni gouvène ni dirije. Wi. Wè. Te di l. Peyi a pa gouvène, peyi a pa dirije. Se di ke se yon peyi tout moun fè sa yo vle. Se yon peyi sektè prive gen pouvwa pase leta. Se yon peyi opozisyon gen pouvwa pase leta. Moun ki elu.
Konprann byen wi. Sa vle di ke moun leta elu li konnen kòm reprezantan lejitim ni yo, gen yon seri de gwoup moun ki deyò ki gen otorite pase yo. Ou konprann sa sa vle di lè w gen de elu, de moun ke pèp la bay yon manda ki sot nan lari ki ranmase yon pakèt jenn fanm, jenn gason. nan lari a epi yo di yo pral fè yo syeje nan palman an e yo rive andan espas senat la repiblik la yo rantre avè yo e pa gen pèsonn ki ka anpeche yo rantre e yo rantre avè yo. Donk sa vle di ke se yon peyi ki jodi a wè Preval te di restore otorite de leta mwen menm panse fòn ta reenvante leta. Refè leta. Tout jan n vire l leta malad. Donk
moun yo vin konprann li kounya yon lòt jan. Paske yo voye je yo, yo wè Kafou gon chèf, yo wè Kafou gon chèf, Vilaj de Dye gon chèf, Ba Dèlma gon chèf, Kwa Dèboukè gon chèf, Site Solèy gon chèf, Simon Pele, Sat, Kwa Dèmisyon gon chèf,
Kabarè gon chèf, Lewogàn gon chèf, Ti Bwa gon chèf, Kenskòf gon chèf. Donk kounye a, moun yo vin konprann Ke kòmsi m ta di w se kounye a n pèdi leta a. Non! M panse se dènye nivo a nou atenn la a. Men, depi w te rive nan yon espas kote de parlemantè, de senatè de la repiblik ap reyini pou yo al fè deba, epi nenpòt lòt moun rantre nan espas la, sa w vle fè?
Souye,
ou pwofane, ou blasfeme si se nan legliz. Men, de espas ki sakre kon sa, otomatikman ke ou fè l. E m panse, m panse, entènasyonal la te pran nòt de sa. Otomatikman, yon gran enstitisyon kon sa, epi nou pran l, nou pwofane l, nou mete l nan nivo ke nou te mete l lan, m panse entènasyonal la te deja wè nou yon lòt jan. Paske pou yo wè w byen. gen yon jan pou ye. Sè le minimòm. Le parleman, mwen m pa pral kòmsi mete fokis sou kesyon de moun ki goumen, ki batay nan parleman paske sa rive aletranje. Men sa ki sèten se ke nou depase tout limit yo. Nou depase lè bòn. Mentnan jan w sot di l, e sa ki terib lan, pandan nou te gen yon ansanb de nèg ki dèyè do yon ansanb de senatè ak depite ki di tèt yo ou te wè nèg yo sanble de nèg ki wong, nèg yo te dwòl, Marco, nou te wè yo. Konbyen nan yo aktyèlman la ki son chèf gang? Konbyen nan yo ki nan gang? Konbyen nan yo k ap fè kidnaping? Men ki te gen yon kouvèti legal de nèg ki te eli ki te dwe konsidere tèt yo kòm de saj, paske le senatè yo di w sèt en saj, enben se menm nèg sa yo kounye ki itilize nèg sa yo. E zòn anba a moun pa ka pase la jodi an. Kot moun sa yo ye yo menm? Nèg ki t al chita nan palema yo, bann nèg m te wè te trè dwòl yo, kote yo ye? Eske yo mouri? Eske y al nan Biden? Eske yo nan gang? Paske kote yo tap evolye an yo te vilnerab. Lè w vilnerab, gen bagay ki konn rive w. Paske, mesye sa yo, yo te vilnerab, eske se peye yo te peye yo pou yo te vin fè sa yo tap fè an? Nèg senatè yo, ki sa yo te vin fè? E de de, nap redi l Marco, eleksyon pral rive, E malgre tou, sitiyasyon an vin tèlman difisil ke jan l te ye avan. Sa nou te jwenn nan, se te avan. Peyi an pa t ko nan debandad sa ke li ye an non. Kounye a, si w fè yon paleman, èske se pa se pa lè paleman fin rantre ou gen depite ou gen senatè e ou pral dekouvri de nèg ki nan palman an? Èske pa gen gwo lame k ka bay nan eleksyon k pral gen la a? De moun ki fin eli men. ki pat dwe elu. Paske fwi travay ki te fèt nan palman, nou pral rekolte la travay eleksyon yo. Swa jan w te di an, moun kap elu an, son moun gang nan sipote pou mete l nan palman pou li. E si l mete l nan palman mako, nou wè jan nèg sa yo fonksyone. Ki es kap chef lan? On nèg ki pa egzanp depite kwa deboukè. Ki es ki chef li Se lanmò san jou? Se li k pèmèt ke li ka fè kanpay? M pa kwè ap gen eleksyon nan lannda yo. Non men, men, si yo pa fè l, sa vle di, pa p gen depite pou lòt bò sa? Sa rive m wè gen,
sa rive m wè gen moun ki kandida, ki deja anonse kandidatio pou depite nan twazyèm sikonskripsyon. Bon. M pa konn si w konn twazyèm nan.
Twazyèm nan se zòn kote kris la ye anba a? E? Nan zòn kafoufèy? E, twazyèm nan? Wè, wè. Li gen vilaj de Dye ladan? Li gen kafoufèy wi. E? Gen kafoufèy.
Kafoufèy e dezyèm. Dezyèm li ye? Wè.
Anben ki ki sa ki nan twazyèm nan se ka? Anben a banm de kote ladan. Ka nan twazyèm nan gen matisan ladan. Li gen matisan, fontamara. Ooh. Li gen Matisan, Fontamara, Vilaj de Dye, sa vle di Bisantnè. Moun sa yo menm ki ka fè kanpay.
An ben vwala, sa vle di ke se yon swen yon pou m kore sa w ap di a. Donk m wè gen moun ki anonse kandidati yo kòm depite pou zòn sa yo. Ahh.
Mentnan. Donk sa vle di ke li posib pou wè Kwadèboukè la a gen yon depite. Wi. Li posib pou wè Kafou gen depite. Vwala. Èske Kafou pap gen. Sa yo di, m konnen yo di, paske kounye a la a. Map gade moun sa yo nan je wi ki dim ke kafou tout bagay ap byen fonksyone. Koman sa?
Si tout bagay ap byen fonksyone moun yo la sak ka anpeche moun yo vote? Anben yap ap di yap vote yap gen. Yo dim bank ouvè tout bagay ap fonksyone. Ap gen depite kafou?
Anben ap gen depite.
Anben ap gen majistra. Ben wi. Kounya eske konsèy elektoral la ap di non si yo fè eleksyon an lap gen enfliyans, m pa kwè yo ka di sa, m pa kwè yo ka rantre la. Paske tout peyi an dakò ke kafou ap byen fonksyone. Kafou tout enstitisyon gen bank yo di w, yo di w se andeyò kafou an gen pwoblèm men kafou ou pa ka pèdi anyen. Tout bagay anfòm. Enben kounye a ap gen eleksyon kafou.
Men, min de ryen vre yo fè tout bagay kafou. Enben wi. E pa eleksyon yo pa ta fè. Ekoute, okontrè.
E pa eleksyon yo pa ta fè.
Eleksyon, bon eske pa gen anrejistreman k ap fèt kafou la? Ou kwè?
Oh! Fò yo ta di nou.
E pa vre, pa gen. Non men, ta dwe gen pou moun yo la. Pa gen, monchè bon kiyès ki mete yo? Men, pou fè eleksyon sa w bezwen? Se moun yo ak biwo de vòt? Pou moun yo gen kat? Non, men kounye a, ki reprezantan leta konsèy elektoral la k prale ki al mete yo? Anba a? Anben, Christ la e pa li ki reprezante leta?
Se Christ la ki fèt. Non, misye gen leta pa l.